Bonjou bonswa mes amours sa kap fèt Calouty nan kay la mwen tounen back ak yon nouvo vidéo vidéo sa se yon ti dyalòg kem vin fè avèk nou les jeunes nou menm les amis les amis les amis Tout zanmi kem gen nan chèn mwen an. So sorry paske m poko pral ak video pou nou men map vin ak video pou nou. Ti fleur sa ke map montre nou an la se marim ki potel pou mwen mes amours. De nos jours anpil fi pa pran fleur nan men gason. Genyen ki di ou m ka manje fleur a ou m ka manje fleur a. Enben sa se yon move konsèpt ke nou gen lakay nou nou menm fi. Lè mari nou pote flè pou nou mes amours, se pou nou kontan e apresye sa. Paske son bèl jèst. Son bèl jèst, son bèl bagay, nou menm fi pa bliye ke nou se mèb gason. Gason sipoze ancheri nou, choute nou, ba nou valè. Konprann ba nou valè apresye nou e ke flè sa mwen tèlman renmen flè a m di non m pa ka pa fon ti video pou m lage avèk flè a pou m fon ti pale ban m di nou bagay byen mes amour wè lanmou lanmou ou pa jwenn sa atè ou pa jwenn sa nan mache se sak fè lè w jwenn yon gason ki di w ke l renmen w ebyen fòk ou mete w avèk li pou nou viv. Yon lanmou ki gen ipokrizi sa pa rele lanmou. Yon lanmou ki gen enterè sa pa rele lanmou. Yon renmen ki gen enterè ki gen ipokrizi sa pa rele lanmou, sa pa rele renmen. Yon renmen se yon bagay ki, se yon bagay ki fèt san enterè, kote ke mwen renmen w, ou renmen m san enterè pèsonèl epi nou chak pral met tèt nou ansanm pou nou konstwi vi a. Pou nou kreye vi a ki pral egal avèk mwen menm ansanm avèk ou pou nou 2 a, epi avèk pou pitit nou. So se sa. Se sa k fè lavi pa yon bagay ki senp, pa yon bagay ki fasil. Ou menm jèn fi k ap viv, ou menm madam k ap viv, ki gen mari nan kay, ki marye oubyen k ap viv nan plasaj, ki poko marye, men ki gen yon vi kèlkonk, apre, renmen mari w, bay mari w valè. Mari renmen madanm ou. Bay madanm ou valè, bay madanm ou enpòtans. Toujou montre madanm ou l enpòtan nan zye w. Toujou montre madanm ou ke l enpòtan pou ou. E ke avèk li, depi l pa la ou pa santi ou, ou pa santi ou byen. Paske otomatikman ou te gentan fè chwa l pou viv avèk li, Ou te gentan fè chwal ou marye avèk li ou foure bagay nan dwèt li ou di ou pranl pou lavi ebyen nou sipoze ini nou ansanm pou nou kapab genyen yon bèl vi yon bèl armoni antre nou ok nou sipoze ini nou ansanm pou nou kapab genyen yon bèl armoni antre nou kote ke nou youn sipoze konprann lòt si ou fon bagay mari ou pa renmen Ou fè mariw yon bagay kel pa renmen ou konnen ke se ou k antò mande mariw padon. Maria ou fè yon bagay madanm ou pa renmen ou konnen ke se ou k antò mande madanm ou padon. Pa di oh m pap mande padon paske m se gwo kòlèt oh m pap sesi m pap sela non men kote fwaye nou prale paske lanmou nou wè nou wè nou wè nou wè lanmou Lanmou son bagay ki mande anpil sakrifis. Lanmou mande sakrifis. Nou kapab wè sa depi sou amou Jezi te gen pou nou. Nou kapab wè ke lanmou son bagay ki gen anpil sakrifis. Paske Bondye te tèlman renmen nou, nou wè sa l fè. Li sakrifye yon sèl pitit li a voye ba nou. Hein li sakrif yon sèl grenn pitit li al voyel vin mouri pou nou pou peche nou pou pote peche limanite sa se yon amour incomparable se paskel renmen nou anpil ki fèl ka fon bagay konsa pou nou ebyen se menm jan tou ou menm ki gen madanm ou ki gen mari ou e ke fi a fon bagay senp nan kay la ou pa kontan ou fache pou tèt sa prouve ke lanmou se sakrifis ou eseye konprann sa epi nou mete nou ansanm pou nou kapab viv gen de bagay ki pase nan fwaye a nou kapab kase fèy kouvri sa Nou pa bezwen fè sa fon vakam, fè sa fon pakèt bwi, fè sa fon pakèt zen. Paske lè de moun ap viv, lanmou mande sakrifis. Sa vle di ke se nou tèlè de kap fè sakrifis pou nou kapab jere fwaye a byen, pou nou kapab jere vi a byen. Ou konprann sa m vle di w lan? Epi se sak fè jodi an la mwen pote ti konsèy sa yo pou nou mes amours. Ou menm ki poko marye, Ou menm ki gen yon mesye w ap viv avèk li, ou menm ki marye deja ki gen madanm ou k ap viv nan kay avèk li, ki gen mari ou k ap viv nan kay avèk li, gade, medam mwen vin di nou sa, chouchoute mari nou, bay mari nou valè, bay mari nou des habitudes, fè mari nou renmen nou plis. Pa kite nèg la di l regrèt li te marye, pa kite fi a di l regrèt li te marye, En en bagay sa pa dwe egziste paske si lanmou se sakrifis Bondye te voye fi pou viv avèk gason li te voye gason pou viv avèk fi enben nou sipoze fè sakrifis la pou nou wè si na kenbe eskanp nou si na kenbe lè prensip si na kenbe fwaye si na kenbe vi a se sa l ye mèdam mèsye an nou fè sakrifis pou nou kenbe fwaye nou pou nou kenbe vi nou pou nou kapab pwoteje timoun yo kap grandi nan fwaye a mes amours ok se tout sa kem te pote pou nou m pap rete m pwale pase yon bòn nwi ke Bondye nan amou li kapab beni nou vide tout gras li sou nou e sa se jèb flè a ke mesye a te pote pou mwen mwen di fòm fon ti video pou m pale Konprann pandan ke map prezante map montre nou jèb la epi map pale se bèl bagay lè mari ou pote flè pou ou medam pa di ou pap manje flè a flè a pa manje oh m pap manje flè ou lap vin pote flè ban mwen oh sa m fè flè a ou menm tou fòk a bay mari ou flè m konn bay mari m flè. Fò w ka bay mari w flè tou. Pa tann se lè fèt, lè okazyon. Yon jou fè kè mari w kontan. Sipriz li, fè yon dine nan kay la, achte diven epi pote, achte flè pou fè mari w sipriz. Sa ap fè mari w kontan, ap fè mari w fyè de ou medam. Sispann pran, pran, pran, pran, pran. Ann, an nou, li lè li tan kounya pou nou manyen chouchoute fwaye nou, chouchoute mari nou, chouchoute pitit nou, ba yo love plu ke jamè. Se te Calouty. Ok, porte nou byen, pase yon bonne nuit, ke Bondye nan amour li beni nou. Merci, babay, a la prochaine. Pa bliye abone avek chanel la, silvouplè. Ok, babay!